Fas a la Nationalmannschaft. Jodi an, nou pote pou ou Kanada, la Bosni-Herzegovin, nou pral fè yon ti pale de peyi sa yo, avan ke nou wè chema yo pral devlope, yo pral vrèman evolye ladan li. Pa bliye se twazyèm match ane sa e nan koup du mond lan. Yè nou te wè premye match lan ki ban nou twa karton wouj, se inedi. Nan tout listwa koup du mond lan pat janm genyen yon match d'ouverture ki gen otan d'expulsion. Hum, tande byen, paske dènyè koup du mond lan Jackenson te genyen sèlman 4 karton wouj e yè sèlman a yon match, Nou gen 3 katon wouj, deja nou pa gen kontwòl koup du mond sa, eske abit yo, yo pa jwe oubyen eske se ekip yo ki pa deside jwe, sof ke yè swa te gen yon bon match antre la Kore du Sud e lekip tchèk de foutbòl, Kanada ki pral jwe twazyèm koup du mond li jwen dimanch a Kenson, premye bitè yo nan koup du mond se Alphonso Davies nou sonje Kontre la Kwasi. Kontre la Kwasi ki te fè gòl, yo te fè 2 gòl nan dènyè koup du mond lan. Yo te longo pase relev avèk la Kwasi, la Bèljik nou sonje sa e sans oubliye ekip Mawokèn nan. Mawòk te fini premye, Kwasi te fini dezyèm, Bèljik avèk Kanada, 2 ekip sa yo te elimine, nou sonje sa, nan premye tou. Alfonso Davies te bitè pou yo. Alfonso Davies se veritab referans nan foutbòl kanadyen an. Jwè sa a ki fè ekip Bayern Munich lan, ki gen Lig dè Chanpyon an nan lane 2020 avèk ekip munikwaz la, se yon foutbolè ki pase reprezantasyon. Te gen yon moman Real de Madrid te enterese avèk li finalman. Li rete an Bavière e aprè midi an se li menm kap kapitèn peyi l ki se Kanada. Wi se yon bon jwè sof ke misye vrèman diminye an rezon de blessure yo men sa rete yon jwè kanmenm trè entelijan, trè rapid, misye fè pati de jwè ki plis rapid o mond. Epi se pa sèlman misye tou, gen Estakyo tou, Estakyo ki pase pa Porto, ki pase pa Porto ki andedan ekip Villareal la, se nou kapab di se yon trè bon jwè, epi lòt jwè ke ekip Kanadyèn nan kapab konte sou li.

e byen avan koup di mond sa, men avèk kalifikasyon an misye di men non e fòm pwofite de dènyè dans lan poum jwe konpetisyon sa, la Bosni ki te jwe koup di mond 2014 lan se premyè koup di mond yo sof ke nou kapab fè istwa rezon ki fè ke Bosni se yon sèl koup di mond li jwe se paske yo te nan yon blòk yo te nan yon blòk nou sonje sèt kesyon de la Yougoslavi te gen Tchekos te gen anpil blòk an Ewòp te gen anpil blòk donk la Yougoslavi te gen la Bosni Erzegovin wè. Se la Bosni Erzegovin menm jan te gen Sèbi Montenegro vin gen Sèbi vin gen Montenegro. Sa ki koz ke yon nèg tankou Stefan Stankovic se sèl jwè ki jwe koup di mond avèk 3 peyi. 3 peyi diferan.
Li te jwe pou Yougoslavi, li jwe pou la Kwasi, se sa? Li jwe pou la Sèbi, epi li jwe pou Montenegro. Se enteresan. Alò bilan Bosni nan koup di mond se 3 match, yon viktwa, 0 nul e 2 defèt. Bosni Erzegovin ki pral vrèman goute pou la premyè fwa au joie de la coupe du monde depi koup di mond.

Epi pa la swit yo te pèdi kont ekip Iran an, yo pat arive fè lon few, men aprè sa gen yon bon tan la yo pat prezan, e finalman yo de retou an koup di mond pandan ke yo te nan menm gwoup avèk Otrich, Otrich te voye yo lan baraj, e lan baraj la Childo yo pase Litali ki koz ke Litali pa prezan pou yon koup di mond pou la twazyèm fwa de swit, e sa ki montre ke foutbòl Bosni an kan menm lè w pran Miralem Pjanic, lè w pran Edin Dzeko gen de twa bon jwè kan menm ki sòti nan foutbòl sa. Exactement, jodi an nou pral retrouve n du côté de Bernoufield, se la ke Ayiti te jwe, nou sonje sa, resamman, dans la ville de Toronto, stad ki ap resevwa premye match ekip kanadyèn nan ki trantyèm mondyal aujourd'hui e le Canada ki pral gen pou jwe fas a la Bosnie-Herzegovine ki li menm trouve l nan ka alò nan 64 yèm pozisyon mondyal le Canada nou sonje ki te ranpòte evenman Gold Cup 2000 lan se sèl ane depi 90 kote ke yon peyi ki ot ke Mexique e Etazini te gen Gold Cup la nou sonje yo te bat la Colombie Pou yo genyen Gold Cup sa, sa fè lontan, sa fè des lustres, jodi an yo pral vrèman gade èske yo kapab genyen dantre pou imite ekip meksikèn nan, yon lòt ko òganizatè nan koup du mond sa ane sa. Se pral yon match enpòtan. A la tèt de lekip kanadyèn, se Jess Marsch ki pral vrèman dirije, alò ki ap dirije ekip sa, Jess Marsch ki se seleksyonè kanadyen, swa ameriken, misye gen 52 zan. Nou kapab di ke yo te fè yon trè bòn preparasyon byen avan koup du mond sa, Kanada, Childo, menm jan ansanm avèk nou Ayiti. Kalawouchè 2 premye viktwa yo an koup du mond. Exactement. Yo jwe 2 koup du mond deja, 86 e 2022, Kanada poko janm konnen. A chak fwa yo la se Lajantin ki chanpyon. Kanada poko janm konnen sa yo rele le goût de la victoire an koup du mond. 6 match jwe deja e yo konte byen nòmalman brize siy endyen sa. E lè w gade, lè m tap pale de yo te byen prepare malgre yo pat lan eliminatwa koup du mond m kapab di 2026 la, yo te kalifye dofis kòm etan peyi wot, ou kapab di. Sou sa m di an m chita sou analiz ki te fèt nòmalman rezilta nan Copa America 2024 la kote ekip kanadyèn nan te rive jiskan demi final bati 2 fwa nan konpetisyon an pa ekip ki ta pral chanpyon ki se L'Albiceleste e lè w gade nan mat de klasman an yo pa demerite ditou devan seleksyon Uruguay nan Chili yo te fini katriyèm nan dènye Copa America. E anpil anbyans Vieux G-Dream e fransè an ki te fè ramne la coupe à la maison son fransè e m kwè misye gen orijin li nan peyi Cameroun. Se misye kap mete anbyans nan moman nap pale la, anpil anbyans dans la ville de Toronto e vrèman rapè fransè an VG Dream kap mete animasyon la men an atandan fòk nou di ke ekip kanadyèn nan lap jwe lakay li nan Toronto e vrèman City nan BMO Field tou dabò chanpyona kanadyen la première ligue kanadyèn li pa kreye lontan se yon konpetisyon ki ap jwe depi 2017 chanpyona ki gen anpil bon klèb ladan l pami yo gen 3 ki ap jwe di kote de la MLS Toronto FC Yo gen Impact de Montréal ki jwe an MLS tou san oubliye les Whitecaps de Vancouver, nou gen jwè ayisyen ki te pase nan klèb sa. Whitecaps de Vancouver ki te fè final ane pase. Donk yo gen de jwè, yo gen de ekip ki ap jwe nan MLS lan. Donk chanpyona nò ameriken yo, yo trè relve dènye tan sa yo. MLS lan gen anpil arive, menm si se de jwè finito an Ewòp, men sa rete kanmenm yon bon chanpyona. E chanpyona meksiken an rete meyè chanpyona nan zòn sa, nan Amerik di Nò lan, avèk les Chivas, Guadalajara, yo genyen e Monterrey, yo gen anpil bon klèb mesye ki vrèman. toujou domine nan rejyon an nan chanpyona de klèb yo. Donk koup du mond lan se yon koutwazi de la bnc, sou radyo Ibo, Banque Nationale de Crédit. Ou se wap di la kè kontan chili. Oh la la, la brh, la banque des banques, la banque de la République d'Haïti, la Unibank nou tout kote sou tèritwa nasyonal lan, tout kote, tout kwen, ou mèt te nan Ginen. Depi ou gen Unibank ou ka retire kòb ou ka depoze lajan ou epi pa bliye pa bliye pa bliye nan le mond lan wè kote ou ye nan mond lan hahaha epi Barbancourt rhum Barbancourt le rhum des connaisseurs hein se le goat des rhum. Sou koze Barbancourt an pa konn si ou gen bib verifye sa Childo. Sil pa nan bib lan?
Verifye sa pou wè.
Kisa m verifye?
Si Barbancourt pa nan bib la. Ah monchè. Matye 26 vèsè 29. Waww.

E Bosni Ersegovin lan se pral nan kèlke enstan sou la zone de la Radio Ibo 20 twazyèm edisyon koup du mond lan e 48 peyi 39 jou nou sou dezyèm jou nan 39 la se pral on perip se pral on lon vwayaj vè le mond pandan ke balon ap frape seleksyon ayisyèn lan li menm lap antre demen nan batay demen swa a konte de 9 è yè seleksyon li menm li rive e nan vil Boston se la kan de baz yo ye yo pral vrèman prepare regle dènye. e vrèman detay yo a yon fason pou ki kapab rive an tout konfyans fas vrèman ekip ekosèz lan. Le Brezil jodi an gen de nouvèl kanmenm ki pa rasurant, Neymar anonse fòfè pou tout faz de gwoup la. A s ki pare Neymar, si Brezil ta kalifye pou dezyèm tou, se dezyèm tou ke n ap wè Neymar. Sa pa etone m ditou paske n ap pale de yon jwè ki pa jwe pou seleksyon brezilyèn nan depi septanb m kapab di 2023, dènye match li te kont ekip Urugwe nan, la li te konnen yon grav blesu. E lè w gade aprè Mondyal 2022 a ke Neymar te jwe an etan diminye, li te blese avan match Kamewoun nan, li te blese nan match Serbie an e pa la swit li pa t jwe match Kamewoun nan e lè w gade match kontre la Kwasi se vre li fè gòl la men li pa t m kapab di a 100 pousan de ses moyens. Pa la swit Childo li pral kite Paris Saint Germain, li pral ale anndan ekip Al Hilal la l fè prèske yon ane pandan ke li pa jwe, retounen nan chanpyona Brezilyen yon chanpyona m kapab di an tèm de nivo dènye tan sa yo ki diminye, ki bese.
Epi li rive lòtbò a, li sove Santos de la relegasyon. Pandan ke l fè prèske 1 an ap jwe pou ekip Santos sa, e Santos se se yon klèb mitik, klèb de Pelé ki gen Copa Libertadores, ki pase plizyè gran jwè, Robinho e sanzobliye Paulo Henrique Ganso e li menm Neymar. Sove Santos de la relegasyon. Yo rele l nan seleksyon an pou presyon popilè, men an tèm de nivo dènye tan sa yo, m pa kwè ke yon moun kapab panse ke. Si gon jwè kapab fè Brezil chanpyon, amne Brezil sou le twa du football mondyal 24 tran a aprè. Brezil ta arive genyen tit lan 24 tran aprè de 70 a 94. Men lè sa Romario Farias se pran responsabilite l. Men pou Brezil kapab genyen, m pa ret kwè ke moun ka ap panse se Neymar ki ap vin delivre machandiz lan. Paske Neymar fizikman li vrèman diminye e li pa an plenn kapasite de se mwayen. Kanada Bosni Erzegovin se pa la 3 zè egzakteman sou Radio Ibo. Bosni, Childo.
ki fè gòl sou 10 dènye match e n kab di e kanpay de kalifikasyon ke li te jwe. Li fè gòl nan tout match yo? Nan tout match yo. Waww!
A di fanatik yo nòmalman kapab veye e pou ke yo kapab wè kisa ke Bosni ap fè. Jodi an moun ki pral gen siflè a se pral yon arjanten Facundo Raul Telo Figueroa se menm ki pral genyen pou dirije vèman acteur du jeu yo se yon arbit ki dirije gwo konpetisyon deja koup du mond e Copa Libertadores.

ki pral jwe medyan defansif, se jwè Sassuolo. Y ape gen egalman Stefan Eustáquio, kapitèn, ki se yon jwè k pase de prezantasyon, ki fè Porto, ki ap jwe jodi an nan Los Angeles nan MLS lan. Sanzoubliye vrèman Millar, Liam Millar, ki pral jwe kòm milye ofansif goch, se jwè de Hull City. Epi 2 avan yo se pral Jonathan David, jwè dorijin ayisyèn, pase par Lille, jodi an ki ap jwe nan ekip Juventus de Turen an. Se meyè bitè ekip kanadyèn nan de tou lè tan epi epi mph. Ou sonje Childo nan kanpay eliminatwa de koup du mond 2022 ekip kanadyèn nan te vin jwe la lan stad Sylvio Cator yo te bat nou 1 a 0 1 a 0. Gòl gòl de Kyle Larin ki pa kòmanse jodi an. Lòt atakan an ki pral jwe devan se Thani Oluwaseyi ki vrèman pral evolye devan an se jwè Villarreal egalman donk ou kapab wè ke Kanada gen anpil jwè ki ap jwe nan liga a anpil jwè ki ap jwe nan wo nivo e pa bliye se Jess Marsch ki se vrèman ameriken an ki ap dirije ekip sa a. Sou ban an, gen de jwè trè koni tankou Kyle Larin ki te bay ti gòl, gen Promise David ki trè bon tou san sanzoubliye Mathieu Choinière ki se yon jwè ki trè souvan konn titilè sanzoubliye Alphonso Davies ki pa bon, ki pa anfòm fizikman an rezon de kondisyon fizik li. Nou sonje li fè prèske tout sezon an blese. Enben Alphonso Davies kòm kapitèn demare konpetisyon an sou le ban de ranplasan. Nou pral wè konpo.